Lèfèt m tire anlè.
Anpi katouch a ou fin tire anlè katouch a desann. Li vin pran nan kousen an? Wi, sa rive souvan, sitou lè moun nan fè. Se gwo koze wi.
Lè dat fèt li.
Non, m pa, m pa konnen de bal wap pale ki nan do syèz pasaje. Men ou wè l, ou wè l bre tou. Ou wè l nan ale nou fè w verifye l, ou wè l. Ou te di ke. Ou wè orifis lan ladan l. Ou wè sa m di w lan? E ou di ke se premye fwa ke ou te wè l. Talè w soti men premye fwa w wè l. Men kounya ou di m ke w t ap tire anlè. Sa vle di l pandan w tire anlè, kounya bal la desann. Fè rikwochè. Li fè rikwochè, li desann, li vin pran nan chèz pasaje a.
Ou fò anpil menn. Pasaje?
Mh. Nan sèj, nan sèj kondiktè a. Nan syèj la. Ok men, men, men, pa gen.

E pa konsa nou rete n ap fè l non Robè. Menm jan ou konnen swa ou fè syans kontab oubyen sa ou fè, ki sa ou fè nan biznis nou an. Yo mete ou la pou ou fè l pi byen an, nou menm sa ou wè n ap fè a la nou konnen l tou. Si nou ba ou maj de manèv pou w defann tèt ou oubyen pou w pale, se pa vledi se konnen nou pa konn sa n ap fè a. Dayè nou vin pa pou kò nou ankò, lontan nou t ap travay sou ti bout plim ak ti bout papye, kounye a nou gen lòt ti bagay ofiramezi k ap vini, teknoloji ap avanse pou nou. Wè edem. Sa ka rive sa te fèt la e pa fòt ou, e pa sa ta pa ta mwen repete anko. Men fò konprann.
Men koman ofis sa? Spesyalis nou yo gade, yo wè ke se yon orifis ki pwodwi ale de nan mafe.

Sa k pase l la a? Ary Robert Jacques Breton. Bon, men kesyon an. Kote kle ou Jack Hilux nwa a? Ki se machin ou an? Kote l? Ok, m te fè yo retire l pou mwen depi zòn janvye fevriye, dèyè machin an, paske lè m ap vann machin nan m pa t vle vann, m pa t vle vann li.

Lè mezon pap ba ou bèl kle ou sa yo. Poukisa ou fè retire l doucement. Paske jack la avek kle ou a yo pi m te pran m te pran m te fè retire pou mwen paske yo pi bon ke jack ke jack kote ke wap vire a sa li menm ou jis peze sou li epi presyon monte. Se pou sa ou te retire l? Wi. Ok pa gen pwoblèm. Ary Robert Jacques Breteau. Prezan. Dcpj te fè yon desan dè lye lakay ou kote ke yo t al pèkizisyone lakay ou. Pa egzanp bòkè yo t al fouye lakay ou epi y al chèche fouye zo nan kalalou. Akonpanye de jij de pè. Nan moman dcpj ap fouye lakay ou a, yo jwenn kle ou Hilux sa nan yon ti pòch. Anba kanape w. Lè nou rale l nou ouvri l lè nou gade nou jwenn san ladan l. Ooh.
Egzakteman.
Kòman w ka eksplike nou reyaksyon sa a? San ke nou vini nou jwenn nan pochèt la nou jwenn pochèt la plen san ladan l. E san sa yo apre analiz nou ki revele se san imen yo ye. La menm pèsòn.
Non sa se fo.
Ok. Sa se fo. De ki pèsòn?

Difèt se nan machin nan pou? Wi. Men gen lòt moun moun chache toujou. An ki toujou nan machin nan li menm? An ki, ekout, son machin ke map vann. An ki toujou nan machin nan? Li poko reponn mwen kesyon san, kòman san, kòman san? Nan, li pale san, pale san.
San, pale m de san, san nou jwenn nan pochèt la. Lè nan fouye lakay nou jwenn.
E san yo menm nou jwenn 2 machin nan?
Li ka te konn pwodui bagay men li te ka san li. An pa pwodui? E te li ka te pwodui bagay? E analiz yo menm ki? E teknoloji a ki revele ki? E analiz yo ki revele ki se san, se san, se san moun yo menm? Sa k pase? Li pa pwodui? Pis pwodwi a ekate l. Nou gentan ekate l deja. Ekout, mwen menm, sèl garanti m ka bay, se ke nèg mwen yo onèt, chofè m yo, Loran avèk Anki, yo pa nan bagay konsa. Bon, si yo onèt, ou dakò men ou malonèt? Sa w di?
Si yo onèt, ou dakò ke ou malonèt ou menm? Non, se tout moun, tout moun ki avè m yo onèt e mwen menm mwen ki onèt.
Sèl ou menm ki pa onèt wi.

Kòman yon lwa t fèl sa? Ou konn al legliz? Ou konn priye? Kèt. Ou te fon moun non Abi, ou te bay ou te jwe yon granmoun. Janman.
Sa w ka di m de Sebastien? On gwo nèg li ye? Misye wo, misye Ki wotè l konsa?

Aprè konbyen tan ou te aprann lapolis mete avi de rechèch deyò? Aprè konbyen tan ou vin rann ou bay lapolis? Ok.
Sa vin rive nan jedi, mèkredi, mèkredi lè m te nan biwo, m te vin aprann ke Tande, tande, tande byen pou mwen, konbyen jou ou tande Avi de rechèch, Aprè konbyen jou ou fè ou vin pot tèt ou al vin jwenn lapolis an ou a? Si se 10 jou, 4 jou, 9 jou, 3 jou an ale. Pase yal chèche ou yo pa jwenn ou. Ki kote?
Mwen al deyò wi. Ki kote anlè? Ou pa konnen nou tal deyò? Ou pa okouran? Non, m okouran sèlman ke yo te vin nan biwo m epi yo pase Montay Nò a. Ah, nan biwo a pou kiyès yo t ale? Nan biwo a se nan apremidi yo di m ke Desir li te vin kote m. Men pou kiyès?
Pou kiyès yo te ale? Henri Robert Jacques Brethoud. Talè, talè, talè.
Konbyen, sa w di la wi? Konbyen, apre konbyen jou? Apre apre avi de chèch a mete soti soti deyò la ou rann tèt ou apre konbyen jou? Avi de chèch a? Apre apre avi a konbyen konbyen apre konbyen jou ou rann tèt ou? M pa twò gad m pa twò gade bagay sou youtube se se on moun ki di sa ke Robert gwo avi de rechèch ki nan che kont ou menm apre sa mwen m kontakte avoka m sa sa ka gen Se te nan apre midi nèt, nan apre midi nèt nan vandredi, nan vandredi apre midi, ok, pwiske samdi dimanch se wikenn, lendi m fè avoka fè swivi, epi, epi mwen m vle klarifikasyon, m vle fin a sa, mwen m deside pote tèt mwen rann ba lapolis.

Lè fèt m tire anlè. Tire anlè.
Anpi katouche men. Ou fin tire anlè katouche a desann. Li vin pran nan kousen an. Wi sa rive souvan. Sitou lè moun nan. Gwo koze wi. Lè dat fèt li.
Non.
M pa konnen de bal wap pale ki nan do syèz pasaje a. Men ou wèl. Ou wèl pretou. Ou wèl nan ale nou fè w verifye l. Ou wèl. Ou wè ou wè orifis lan ladan l. Ou wè sa m di w lan? E ou di ke se premye fwa ke ou te wèl. Talè w soti men premye fwa w wè l. Men kounye a ou di m ke w t ap tire anlè. Sa vle di lè w konn ou tire anlè, kounye a bal la desann. Fè rikwochè. Li fè rikwochè, li desann, li vin pran nan chèz pasajè a.
Ou fò anpil menn. Pasajè?
Mh. Nan syèj, nan syèj kondiktè a. Nan syèj la. Ok men, men, men, pa gen.

E pa konsa nou rete e n ap fè l non Robè. Menm jan ou konnen swa ou fè syans kontab oubyen sa w fè, ki sa w fè nan biznis nou an. Yo mete w la pou w fè l pi byen an. Nou menm sa w wè n ap fè a la nou konnen l tou. Si nou ba w maj de manèv pou w defann tèt ou oubyen pou w pale, se pa vle di konnen nou pa konn sa n ap fè a. Dayè nou vin pa pou kò nou ankò. Lontan nou t ap travay sou ti bout plim ak ti bout papye. Kounye a nou gen lòt ti bagay ofiramezi k ap vini. Teknoloji ap avanse pou nou. Wè ede l. Sa ka rive sa te fèt la e pa fòt ou, e pa sa ta pa ta renmen repete ankò. Men fò konprann.
Men kòman ofis sa? Spesyalis nou yo gade, yo wè ke se yon orifis ki pwodui ale de nan mafe.

Sak pase l la? Ary Robert Jacques Breton. Bon, men kesyon an. Kote kle ou Jack Hilux nwa a? Ki se machin ou an? Kote l? Ary Breton. Un heureux suspect assassin. Se premye fwa m wè yon nèg men nan nivo sa yo di son suspect assassin li ye. Yo mennen l lakay li yo fè l al bwè dlo glase. Bat bravo pou tèt nou la jenès n ap vin an detay. Ary Breton. Se yon sispè ke mwen menm m ba l non, m rele l Heureux Sispè, ke dcpj ta di se li k touye Sébastien Petit e Nancy Dorlean. Nan jou k ap vini la yo, piga nou vin tande moun ap pale de kesyon de Nancy Dorlean, Sébastien Petit. Preske pap gen bagay konsa. Bon moun yo nèg yo kòmanse ap bay bon moun serye nan lari piblik mouri epi epi yo pa fè anyen pou yo e ti Nancy dan le yan moun sa ale ale ale nèt mwen peyi sa si n pa kanpe anfas mafya sa yo pou n kanpe goumen tout bon vre pou jistis pou lapolis fonksyone nan peyi sa mwen ke pap janm gen jistis pou malere nan peyi sa vreman son nèg ou konnen w pa gen non nan peyi sa yon bagay rive w li rive w li rive w nèt. Poukisa n di sa? Moun YouTube mwen yo, tout 3000 moun sou YouTube yo anpil respè. E Ari Bret tou jan m te jan nou te bay li deja. Ou konprann? Ari Bret tou, Mèt Lavèl Joseph nou salye w zanmi m k anba live lan anpil respè pou ou yè ou te ou te e Ari Bret tou ke nou menm nou te kenbe la nan radyo BBJ nèt jiskaske de se misye rann tèt li ak dcpj. Pou yon sitwayen nan larepiblik, yon komèsan ou yon biznisman nou yo chaje lajan pou n pa di w milyonè, bay ou gen 3 kay nan larepiblik plis ou gen otèl plis ke ou gen Ayiti enpò ekspò ki te pou papa misye alepòk m kwè m te bay dosye sa deja. Bat bravo pou detraktè yo k ap bat k ap repòte live la. Bat bravo pou oubyen sou Zeno Radio. Ari bre tou ki gen tout mwayen sa yo nan men l nan peyi a. Misye tiye Sebastien. Bon misye ta tiye Sebastien. Epi li retouye l ankò lè l di ke o wi se jalouzi l konn kouche Sébastien. Alèdon moun mouri gade sa deklarasyon nèg al fè. Misye rive Tomasen e pou dat sa polisye Tomasen yo si m te nan tèt polis la m t ap revoke tout vagabon sa yo. On nèg rive Tomasen fè tout deklarasyon sa pa gon pwosè vèbal ki drese. Èske w konprann? Pa gon pwosè vèbal ki drese pou men tèl lè men tèl men tèl dat men tèl men tèl lè ke misye te rive nan komisarya. Men ki tichèt ki te sou li èske l te vin pou kont li èske l te vin avèk on zanmi l. Paske lè w dèk anndan akademi, depi peryòd doryantasyon an fini, ou kòmanse ap antre nan klas w ap fè kou, yo moutre w kòman pou moute rapò w. Se trè enpòtan. Pou yon sispè konsa, yon nèg ki fè prèske yon semèn y ap chèche l nan larepiblik, yo mete avi de rechèch kont li, epi k kache kèk pa, netes pa radyo BBJ entènasyonal ki ap bay vagabon presyon kot yo sere l la, yo di ou menm tou k sere l anndan lakay ou, lè yo pran w ap gen menm pèn avè l, e a sa s on ye tou. Epi pou nèg sa vini nan komisarya anndan Tomase kote lakay li ye tou, epi pou pa polisye sa ki chèf de pòs la oubyen polisye sa k la pou doleyans moun lè yo vin bay doleyans yo anndan komisarya oubyen k pot plent, pou pa drese yon rapò pou di a 8 è di maten oubyen a 11 è di swa, mesye Ary Bretou ki gen dcpj, Direksyon Santral Polis Jistis, mete avi de rechèch kont li, dèyè l, men li vini nan komisarya nan tèl nimewo, tèl nimewo, a tèl lè. Men tel t-shirt ki sou li se sapèt se si son sapat ki nan pyel nap di son sapat si li te gen kòl nan koul nap nap dekri li nap di li te gen kòl nan koul si li te gen mouchwa ayiti a nan tèt li nou tou di li te gen mouchwa ayiti nan tèt li epi nou mete deklarasyon ni o nivo komisarya a deklarasyon l a tèl lè tout sa map di w yo la tout gen dat li te vin a midi midi a a midi 5 nou metel bagay fèt nou tou metel a midi 6 se lè sa l resi bay deklarasyon l nou met a midi 6 nou mete konsa rapò fèt nan dan gad epi ou ou siyen Men deklarasyon sispè a fè ini sere komisarya a epi nou voye yon fotokopi bay dcpj men deklarasyon misye te fè si l te fo menm nou menm tepe l arive misye devan dcpj lè misye rive lè ke Ari Bretou rive anndan dcpj mèt Stanley Gaston ansyen batonye lòdre dè avoka o nivo peyi dayiti oubyen pòtoprens ebyen medam mesye Stanley Gaston di misye eske te gen tèl bagay ekri kèk pa? Misye di non pa genyen se yon se tè yn deklarasyon vèbal non ekrit di kou mèt Stanley Gaston mande misye poul nye tout sal te di o nivo de Thomasin epi misye di li menm li pat janm di anyen e poze misye kesyon misye dil pa konn anyen Nan zafè touye Sébastien avèk Nancy Doléan. Vous soyez.
Suivez Haïti Corps Unis sur la radio BBJ Internationale. Radio bat bravo pou la jeunesse internationale, se sa n. Aribre tou alèz nan nivo dcpj. Madam mesye weekend sa a sak pral tiye nou nèt se wou bravo chalmy nèg akayè nèg akayè hey koukou a nèt.

Week-end nan la dcpj mennen l lakay li al chita pale a madanm ni, bre gròg. Lè m di bre gròg la, son fason pou m montre w kòman yon nèg alèz. Premye fwa m wè bagay sa nan tout vi m. Yon prezime kriminèl, yo pran l, yo fè l al lakay li al chita pale a madanm ni. Konprann? Al chita pale a madanm ni a wi bre tou. Al chita pale a madanm ni pran plezi l wi. Aribretro se kòm si on sispen libre mesye ki peyi yon nèg yo fè on semèn yo mete koukourouj deyò yap chèche w nan tout repiblik ou kache w kote sou ton inosan epa ou k tap pot tèt ou vini rapid rapid o yn fwa ke w tande dcpj di lap chèche tèl moun epi ou kouri pot tèt ou vini nan komisarya paske w konnen w pa annafè ou kache tout kote pa gen moun konn kote w ye yo fouye lakay ou plizyè fwa yal fouye lakay ou yo jwenn Hein yo jwenn kle ou k gen san ladan yo jwenn machine ou k gen san ladan kisa w ye ki eske se kabrit ou touye ou mete san nan bagay sa yo konsa epi kounya la apre yon semèn ou pot tèt ou vini bay polis tomasen lè w fin chita lakay ou menm kote bay misye bay a te gen pil kofrefò li bagay lajan li misye fin kase kofrefò li l al sere lajan l oubyen li bay moun lajan yo sere pou li misye gen aksè pou l al kache kay yon seri de moun pou dcpj pa al arete tout moun sa yo misye te kache lakay yo a hein. Hein! Epi koulye la pou nèg sa pot tèt li vini pa gen pyès rapò k te drese epi kounya la pou ti malere sa yo Nancy Dorlean hein! Sébastien Petit hein! Pou yo poko ka jwenn jistis pandan mwen menm mwen avèw nap pale la kounya la Mèt Stanley Gaston on homme de droit on nèg ki te batonye l'ordre des avocats menm sil pran ti sèl la lal vin mete nan Montréal la la vin konsil sal ye a. epi di kou ou vin chita wap defann swa dizan nèg sa yo ki fè krim sa yo epi ou rete pou di Lauryn nan pa di ou te touye pa di ke ou te fè deklarasyon nan Thomassin eske li te ekri kèk pa non mesye oo mesye an nou pa ta fè peyi a sa mesye an nou patisipe nan bay ti moun yo avoka yo mesye an nou patisipe nan nan nan nan nan nan nan nan nan bagay la non.

y ap jwenn jistis pou. Sébastien Petit, jèn danseur de 20 tan, e Nancy Dorlean alyas Sisi, jèn ti demwazèl 25 an, ke m kwè menm ki kite yon pitit nan peyi Dayiti, 20, 24 jwen k sot pase la a, vagabon san fwa ni lwa, kriminèl notwa nan la repiblik, gang ak vès nan peyi a, arive yo asasinen yo. Malerezman, m gen dwa di timoun sa yo te konn danse. Si yo pa t konn danse, yo te gen dwa la nan la repiblik jiskaprezan. Atis Misty Jean ke anpil moun renmen nan la repiblik te fè pati de dosye sa e jiska prezan l fè pati de dosye sa jiskaske bagay la fin klè nèt nou konprann epi kesyon de Misty Jean pou nou mete l de kote men jiska prezan li fè pati. Yon gwo nèg yo soupsone kòm yon nèg ki ta sakrifye timoun yo, asasine timoun yo. Misye rele Harry Jean Robert, Robert Harry Bretus jan l rele an. Pa t gen moun, esepte gran milyonè parèy li, pa t gen nèg nan klas mwayèn nan pa anba a, sof anplwaye l yo ki te konn nèg sa vrèman, medam mesye. Men lè m di nou sa a, moun ki arive bay kèlke enfòmasyon de grenn gason sa l rele Morvan John Colem. Kit ou vle l, kit ou pa vle l, la a, o nivo de DBJ, e nou bay sa nou pa pou n bay. Tout nèg ap di kiyès Karibitus, kiyès Karibitus, nou ale beny nou di w ke se towo sa a li gen Haiti Shipping, enpò, ekspò. Nal gade nou jwenn towo sa son nèg ki gen kob tout danl jan nou wèl jan nou wèl kage kòl nan dcpj map map di nèg dcpj tou lè nou arete ti malere gon jan nou nou nou prezante ti malere a kou nou pran gran nèg nou pran gran nèg la e kòm se manman nou e papa nou gon jan nou prezantel nan la repiblik nèg la mpa menm kwè minòt la byen tache nan bral paske wap tèlman la alèz bidon dlol nan men ni lè nou pran ti malere yo nou yo al kouche atè nou met pye sou yo bann sousou nan la repiblik sak fè wap mòvann jan kòlèm kite nan bri andan dcpj mpa di map pou nou maltrete moun. Men bay tout moun menm valè. Où que vous soyez Où que vous soyez Suivez Haïti Cotonou. Towo sa a ki rele Aribritus lan, s on towo ke jèn ti gason ventan an abitye al danse nan otèl kote l genyen nan Taba a. Malerezman fèy mwen bagay mwen pa sou mwen la pou m sonje non otèl misye Taba a. Men Aribritus gen ti genyen genyen kouzin ni. Chèli, ke ki, ke li menm li antrene nan bagay danse, pafwa l konn soti avè l al moutre l danse, yon jèn demwazèl nan ventèn. Gon fwa l al danse avèk li, towo k rele Aribitus la wè bèl ti fi a, li aranje l anmède Sebastien, paske Sebastien premye fwa l danse pou li, li tou kenbe Sebastien kòmsi l se ajan Sebastien, nan sans Sebastien se yon ti bononm ki tèlman konn danse, en. Kot misye rive l fè fanatik. Etan done jèn demwazèl sa a ki se fanm deyò Ari Britus lan, hein, sa vle di l fè grenn pitit l avè l la e kouzin Sebastien yo te konn al danse. Du coup, misye wè ti fi a avèk Sebastien, li mande Sebastien fè l renmen avè l. Sebastien pale pou misye, misye renmen ak ti fi an. Toro a vin fè pòz ajan. Sébastien kòm si ajan de kòm kap chèche kontra pou Sébastien misye chèche plizyè ti kontra pou Sébastien epi yo separe kòb la a 2 men dènye kontra anviwon 4 mwa ke misye jwenn pou Sébastien e lè Sébastien jwenn kontra sa yo li pa fèl pou kont li li apateni avèk yon gwoup de dans e nou sonje m te bay gwoup de dans lan isit nan isit nan rad sou radyo BBJ entènasyonal. Ebyen li al chèche moun ki konn danse li akonpanyel kòm Nancy Dorlean kòm lòt jèn demwazèl la e kòm Cupido dikou lè li gen moun sa yo nan men li apre chak evenman li peye yo ebyen 4 mwa de sla Sébastien al danse pou towo k rele Harry Bretus lan gran nèg sa k chaje lajan konprann. Pèt sa m di w dan lavi kèlkeswa sa w fè lap lap swiv ou. Misye te fè yon bagay an 1995 lè yon bato te soti Trinidad and Tobago pou t diri nan peyi Dayiti. Yon malere, kapitèn bato a te fè yon èrè nan nan yon machin li tap kondi anndan bato a ki te pran yon malere ki tap travay pou yo, yo kraze malere a aktyèlman la ki Lèzetazini Damerik. Tout kò malere a kraze l te li fè 3 3 jou nan nan nan nan koma. Yo dedomaje malere a 20 mil dola Aribritus pran 15 mil dola l bay avoka a 5 mil dola yo pa bay malere a anyen.

ta reponn aribrikis mal. Li ta sanble l di aribrikis li menm li pa konn nan Massima di ak pesonn lè l travay fò l touche tout dansè yo panse se vòlè l ye li ba l kòb la epi yo pa bagay epi sa kanpe la lè ari lè Sebastien Petit lè ke misye vin kay kouzin li ke ti bononm nan ki rele aribrikis lan li menm li te gentan ansent kouzin nan lontan yo gon pitit ke misye anfèmen kay nòmalman l okipe pitit li li mete fi a dikou.

E pandan map pale avè nou la fòm di nou ke papa Bretòl map di nou an ke Sebastien pa pote non lan rezon manman pat vle Sebastien pot non papa a. Papa a ke tout moun konnen k rele ti papa yon mekanisyen nan peyi dayiti. Lè pitit li te fin mouri misye premye sa misye fè misye lage kòl nan lakou Jeremi e misye sòti e misye menm nan sòti l yo dil se 3 moun ki fè zak la e dcpj tout bon vre konnen se 3 moun ki fè zak la vre sa se bagay mistik moun mwen mpa rantre nan bagay konsa si nèg la sòti l fè afè l yo dil men sak pase sa se Bagay ki pase e egzakteman sa misye di 3 moun nan dcpj konnen se menm bagay e ti bononm ki rele Ary Britus lan misye fè Sebastien enmi jire e lè Sebastien li menm vin jwenn yon kontra 7 dènye jou nan men Misty Jean e m pa konn kòman l te fè pou l jwenn li ki eski tcheke l pou li eske zanmi Misty li ye oubyen kelke pa kot yo te ye je se pa. Ti bononm sa k rele Sebastien Petit a, kòm li gen ti zanmi l 25 an, ti zanmi l 23 zan, 24 tran, Anaïka, Nancy Dorlean, Cupido, ti bononm Kafou a, li ranmase yo, medam, mesye, li ale, li ale, l al fè repetisyon 2 live Misty Jean te genyen pou l fè semèn dènyè la. Arive yo fin danse nan Le Villa. Yo tap pran moto pou yo desann lakay yo devan le villa Misty Jean di ke li pral achte kelke choz o nivo de Delma medam mesye pou konsè la epi li fè yo moute men ti medam yo tap pran moto devan ti mesye dam yo tap pran moto devan le villa pou yo al fè wout yo li fè yo moute e arive Delma 31 devan restoran ki gen Delma 31 an. Li depoze yo. E tout moun wè, li depoze de nan yo. Pami de nan yo a, youn nan yo k mouri Nancy Dorlean soti dèyè a, li moute devan an. Sa vle di moun ki devan an desann, epi Nancy Dorlean vin moute devan, epi Sébastien ret dèyè. E Nancy Dorlean di Anaïka a lòt demwazèl la ke, M ap moute Petyonvil avèk. Sébastien Petit. Kounya la, nan menm ankèt la, m ap mande èske se pa pandan Sébastien Petit chita avèk Nancy Dorlean, èske e pa pandan, paske refleksyon premyè la se pa pou tounen Pétion-Ville, èske e pa pandan yo chita li di ke l gen kòb li nan men vagabon sa a, kòm madam, madam atis lan, Misty Jean, se Thomassin l rete, èske l p ap tou posib pou m moute Thomassin pou m al chèche lajan m nan men vagabon sa a? ki rele Bretou an epi sa ka rive li ekri l yon mesaj sou lòt yo, lòt yo pa menm wè menm li di lap moute Petyonvil avèk avèk Sebastien Petit li moute Bon Misty Jean kounya la Sebastien Petit nan machin nan jiska prezan map pale avè nou la men pandan Misty Jean te nan machin nan ak mesye dam yo yo te tande Misty Jean Plizoumwen yon ti jan, yon ti diskisyon avèk yon moun, l ap di papi, papi, papi. Devan dcpj, lòt de timoun yo di yo pa konn ki papi, èske se papi natirèl li oubyen papi mennaj medam mesye? E lè ke premye deklarasyon madam Misty Jean te di ke gen de nan ti medam yo ki te pran moto an, epi devan dcpj l al kontredi tèt li, li di se pa vre. Ebyen dcpj mande manzè poukisa ou fè 2 deklarasyon diferan ebyen manzè ta reponn ke se maril ki pa vle poul pot moun nan machin nan se maril ki pa vle poul machin nan li te vle manti avèk maril se sak fè li te gentan fè deklarasyon tèt chat sa yo nan medya e mèdam mèsye li gen dwa menm posib vrèman ou pa konnen kòman moun nan sou ou konprann jan nèg ayiti enpozan. Sitou lè se yo k bay kòb, lè se yo k bay byen materyèl. Sa nou pa gen pwoblèm avèk li. Men nou menm sa n ap chèche jiskaprezan, jiskaske Arif Aribloubouret tou pale, e depi l pale tout dosye ap vin la, nou mèt kwè nan sa m di nou an, se ke Aribloubouret tou ret Tomasen ak Petyonvil, Madam Miss Tijan ret Tomasen tou. Se sa a sèlman. E Lòt pwoblèm sè ke nou poko janm jwenn kote dcpj poko janm jwenn kote timoun yo te desann machin nan poko gen videyo k moutre kote yo te desann machin nan sou plas sen pyè se sa sèlman le pwoblèm. Nan kad danaliz nou tap fè nou te mande la repiblik tout antyè moun ki kache vagabon sa ki rele Ary Bretou a dapre dcpj sèt un vwayou sèt un kriminèl. Nou mande moun ki kache misye anndan lakay li, paske si yon moun yap site non nan radyo si w pa koupab se rann tèt ou a la jistis nan nenpòt kèl peyi a pou kisa misye arive kache tann dat sa a medam mesye. Mennaj mwen ki manti sa pran mentali. Li te fin fè pwen vandredi nan emisyon Tribinal Pèp la, ebyen an sware vandredi swa te gon kokennchenn te gon kokennchenn kòman filati fouy ki te fèt anndan kay Aribretous anndan lakou Petyonvil. Jij depè Carl Henri Destin ki se jij depè AI paske jij depè prensipal la misye a lè aktyèl misye Lèzetazini Damerik misye rele Erno jij ki titilè la ebyen jij ranplasan an jij sò blan misye rele Carl Henri Destin misye t akonpanye de cpj ti mesye dam briyan byen abiye anfòm e yo mande lapolis de Petyonvil fè filati alèdi fè baraj la pou yo ebyen. Yo tcheke kay ti bononm ki rele Laribretou an, misye gentan chape poul li. Medam mesye sa rete la. Lè eleman enpòtan yo jwenn kay misye, yo jwenn yon kle wou chaje san. Sa se yon prèv, m gen dwa di se menm yon prèv konkrè. Di ti kreten yo vin pran nòt epi chita l ap fè detraktè sou entènèt. Medam mesye, yo pran kle wou a, yo desann o nivo dcpj ak li. Yo p kite misye la. Jodi an se mèkredi. Lendi swa byen ta medam mesye, 2 zè di maten, se te bon m gen dwa di w madi maten, 2 zè di maten, menm jij la Carl Henry Destin akonpanye 2 dcpj mètdam mesye yal fouye kay Thomasin an ti bononm ki rele Harry Bretou a misye sove misye chape poul li yo pa gentan met la pat sou misye.
Harry Bretou misye tèt misye cho paske nou te deja di kelkeswa kot misye ye a yap met la pat sou li m te deja di sa deja mwen di ke misye poko kite peyi a pa bliye mètdam mesye lè mwen vann John Colem ap pale pran nòt. Pran plim nou, si n ap manje pran kiyè nou manje, men pran plim nou tou pou n ap note sa m ap di. Mwen di ke misye poko kite peyi a, mete lapat sou misye kèlkeswa kote nou jwenn li, paske an rezon de kowonaviris lan, misye pa kite peyi a, e tout moun ki sere l anndan lakay yo, yo tout se koupab. E dcpj kont misye te ye yo, fò l mennen nou nan tout kay sa yo.
Où que vous soyez.
Jistis pou nan.